Jodi an se yon plezi. N ap gade kòman 2 matlòt alèz, 2 matlòt yo ap pran plezi yo. 3 moun sa yo n ap gad la se 2 matlòt avèk yon kouzin Mikayèl Bejamen. Sa a atire atansyon m, lè yon moun byen edike se yon gwo bagay ki gen lakay ou. Sa a se travay edikasyon. Wi nou konnen gen nan kote an Ayiti oubyen an Afrik, Jalousi nèg la genyen sa yo rele bon jan mistè l ka mare ma de fi l gen ansanm men non sa a ant madan Mikayèl Bejamen ki se Vanessa Fanfan e manman Gaby bagay la vrèman bèl se pa yon kesyon de maji la se pa yon kesyon de mare men se yon kesyon de edikasyon. Ebyen, w ap wè kote edikasyon kapab fè yon pakèt moun reyini yo ansanm. Nan mitan yon pakèt moun, si pa gen edikasyon, ou gen dwa wè chen manje chen, konsa tou ou gen dwa wè ou ou ap konprann de bagay. Vrèman nou konnen matlòt pa janm renmen matlòt. Atansyon, gen anpil moun ki pral di, a, matlòt yo renmen matlòt. Depi se matlòt, len pa janm finman renmen lòt. Men, sa y ap vann nou sou rezo sosyo a, nou wè se de matlòt ki vrèman alèz. Fason yap sipòte Vanessa Fanfan, moun ki pa edike, moun ki pa gen sa yo rele bon sans, yo pa tap janm sipòte Vanessa Fanfan konsa. Ebyen, a lokazyon pwojeksyon fim sa a ki te gen Mika jwe ladan l, paske nou konnen malgre Mika te mouri, li te gen yon fim li te jwe ladan l. Ebyen premyè pati pwojeksyon fim sa a demare ki titre Life is Hard ebyen se konsa ou ta pral jwenn madan Mickael Bejamin ki se Vanessa Fanfan, ou ta pral jwenn Gaby, ou ta pral jwenn manman Gaby e ansanm. Nou pral fè w viv tout videyo a, gade, pa ale san w pa gad ti videyo sa a. E anndan videyo sa a tou ou pral tire yon pakèt leson. Mwen menm pou mwen menm m tire yon pakèt leson. Okontrè lè n ap gade nan. Pas kòmantè yo, nou wè gen anpil moun ki pale. Gen moun ki bay avi pa yo nan fason yo menm yo pa t ap kapab. E konsa tou genyen ki di yo t ap kapab paske yo genyen sa k rele edikasyon. Yo vrèman fòme. Nou pral gade videyo sa ansanm avè m. Si ou menm videyo sa enterese w, ou kapab kite yon kòmantè pou w di nou sa w panse de fason Medam yo ap jwe a. E se video sa a m pa kache di nou sa k ta pral kraze tout rezo sosyo a e fè vrèman gen anpil moun k ap pale de Mickaël Benjamin. Èske w konnen gen anpil moun tou k ap gade video sa a, yo gen dlo nan zye? Gen moun k ap gade video sa a se paske jan matlòt yo ap viv avè yo. Gen moun k ap gade video sa a ki kriye tou, se paske yo tonbe nan yon sitiyasyon kou yo ap gade fason sa a, yo tonbe pa kriye. Ann fè w gade video sa a pou w kapab di nou sa w panse de Vanessa Fanfan Ady.

Medam yo pral piti anpil vini bro gaby. Panse ou fin gade video sa. Siw ta gen yon pawòl pou voye bay oubyen si w ta gen yon mo pou di ki mo l tap ye? Ann li kelke kòmantè pou ou nan espas ki te fèt pou sa. Anba video sa nou ta pral jwenn nou ta pral jwenn Nounou ki ta pral di mwen gen yon jalouzi tèlman fò sou mwen yo te mèt di m pa edike men m pa tap kapab close avèl konsa. Sa a se te Nounou ki di sa. Bon, nou pa, nou pa kondane l paske chak moun gen lib abit yo, chak moun gen kondisyon pa yo. Lè pafwa tou, jalouzi a gen dwa pa kite w pou w ap, pou w ap viv. Moun, Dageline ta mal di, ou wè lè moun gen edikasyon, kont se, se bèl bagay, bravo medam, felisitasyon. Ebyen nou te gen te oktav al di e tout sa yo li merite nan moman sa bravo lè fi nou pral li dènyè grenn kòmantè sa pou ou milou ta pral di mwen byen kontan wèw jodia madanm paske nan premye video figiw te vrèman tris. Men koulye a, mwen wè w kòmanse pran fòs. Sois forte, ma chérie, rejwi-toi bien. Bon, se te tout ti kòmantè sa yo nou kapab li pou nou. Di w ki, di m ki sa w panse nan videyo sa. Oubyen, sa w panse jan medam sa yo ap reyaji sou rezo a? Ki sa w panse de Vanessa Fanfan? Si w ta gen yon konsèy tou, ki sa w t ap voye di l? Babay, a la pwochèn. N ap kwaze tousuit ankò pou yon lòt emisyon ki pi bèl ke sa.